Medam sur toute la ligne pa etone w yo met nòt sa la deyò la se pou fè ti bebe dòmi. Epi nou zòt menm notamman moun Nòdès yo gen dwa di ah gouvènman an avè nou la epi dan lè pwochen jou ou wè gouvènman ale li di w ok l ap rekipere travay konstriksyon yo l ap rapousuiv avè yo moun yo mèt antre lakay yo epi w wè premye jou yo. Ou wè prezans anjen lou, prezans MTPTC, prezans lòt ministè yo, epi apre sa pou yon rezon oubyen pou yon lòt, ou pa janm tande yo ankò. Epi di kou travay tou kanpe. Sa n ap di yo la se pa de verite non n ap bay. Se analize n ap analize. E lè w ap analize, ou dwe teni kont de tout paramèt posib yo. Se analize n ap analize. Se analize n ap analize. Kounye a, si gouvènman ap kenbe ton sa, ke l kenbe l nèt. Kounye a, l ap kenbe l ni nan deklarasyon piblik yo, ni dan lè fè tou. Ok. Men si se nan yon demach pou fè moun Nòdès kalmate, pou di ok, gouvènman pran kontwòl tout bagay, nou mèt tèt frèt, n ap voye otorite konpetant yo al jere kesyon an, popilasyon sivil la mèt antre lakay yo, tout bagay sou kontwòl Leta dezòmè. Epi nou menm kòm nayif. Nou aksepte rantre ladan l vre. Epi pandan lè premye jou oubyen lè premyè semèn ou santi ouvriye yo a pye dèv. Epi apwan sa ou pa anm tande yo. Yo ka bay plizyè eksplikasyon. Swa gen yon reyevalyasyon teknik kap fèt de pwojè a. Swa gen yon reta sou tèl bagay. Swa gen yon firm yo oblije rewè kontra avèk li. Epi se gade ou gade. 20 tan rive, 10 zan rive, kanal sa pa janm fèt. Non, sitwayen yo pap pran nan bagay sa. E sa fèm di moun Nòdès atansyon! E sak fèm di Ayisyen Ayisyèn, konsitwayen, atansyon! Yo pap pran. Atansyon! M pa kraze anyen non mwen menm. M ap analize, m pa kraze anyen non mwen menm. Ou konn a ki tip de nèg ou ann afè ki nan leta. Mwen menm m konn nèg yo. E ou konnen yo tou. Yo blofè. A mouche.
Nou sonje ka Claude Joseph la. Jwenn lèt Claude Joseph te di Abinadel se pou pòt pawòl Zilia li ye. Piga l panse se prezidan 2 peyi yo li ye. Sendomeng gen reyalite pa l tou sou plan sekiritè. Bon menm lè nou dakò ke pa nou an depase. Ou konprann?
Men omwen Abinadel te rive yon moman chak kote l rive l ap pale se kòmsi Il est le prezidan de lil tout antyè. On lè kòm minis afè etranjè Claude te raple misye l pa li pa pòt pawòl li pa pòt pawòl zile a li pa pòt pawòl ayisyen yo. Oh bagay sa fè gouvènman dominiken an fè prezidan dominiken an estomake. Ou wè l pran misye l te mete l sou yon lis chèf gang tou. Avan menm sa avan. Adriano la yon bon pèmèt tout bon wi mesye. Gade avan menm sa gen de dega l te fè. Gouvènman ayisyen te tèlman panike, mes chers amis, m pa konn si nou sonje sa, pase achiv yo la, se yon delegasyon yo te oblije fè wi, pou yo te voye an Repiblik Dominikèn pou y al di tonton dominiken sa misye di a se afè pa l, li pa angaje. E sa k fè l pran pye sou nou an. Ou konprann? Lèse, listwa pa padone sa règ, kreyòl listwa pa gen gòm. Enben se tout konpòteman sa yo ki fè jodi a nou an dwa pou nou kesyone desizyon oubyen pozisyon gouvènman an. Si n gade byen, mwen di nou dantredje sèt yon trè bon kou diplomatik. Dantredje m di sa. E m di l a tout kè m. Men m di modèl nèg ki nan Leta, modèl fanm ki pase nan Leta yo, ki gen san, ti sousou, restavèk, san kouy, èske jodi a nou ka fè yo konfyans ase? Èske nou pa ka mande pou konbyen tan y ap ka kenbe pozisyon sa a? Oubyen èske y ap ka kenbe l sou tout lalin? Se pou sa yo. E pa anyen non n gen avèk desizyon an. N ap di peyi a. N ap di Nòdès. N ap di moun Wanament an patikilye. Veye anwo, veye anba. Menm lè nou wè Larepiblik Dominikèn anonse yo pral fè demonstrasyon de fòs. sou fwontyè yo anonse sa e pa etonew dan lè pwochèn 24 è ou ka wè elikoptè dominiken ou ka wè char de guerre dominiken sou fwontyè a non yo pap vin sou fwontyè pa yo a nan bò pa yo a ou jis ka wè yo anfas la pa etonew. Jan abinadel kanpe la yo ka al fon demonstrasyon de fòs hein ou wè elikoptè ou wè gwo charyo ou wè sòlda yo komanse bat menm konnen menm yap montre yo gen fòs. Mwen fòm al nan nòdès wi weekend sa m oblije wi fòm al nan nòdès m al gade m wè sa bagay la ye nap di moun nòdès pa gen kanpe ah menm si nou tande gen demonstrasyon de fòs. kap fèt lòt bò a salami kap fèt anyen kanpe e nap konkli maten an pou nou retounen sou on pwen n te evoke yè ki se elan de solidarite nasyonal map reyitere apèl sa ankò jodi a fòk peyi a ini yo kòm un sèl òm, yn sèl fam dèyè moun nòdès pou pwojè sa a li konkretize, li materyalize, li reyalize. Kòm s on gwo enfrastrikti li ye, kòm li gen yon aspè entènasyonal ladan l, si gen de moun ki genyen de konpetans an la matyè, dè teknisyen, m te di sa yè, gen dè ekspètiz an la matyè, rejwenn moun yo, ba yo ankadreman teknik. pou yo pa pran desizyon konstwi kanal la epi yo konstwi l avèk de fay pou l pa vin fatal pou yo alavni an. Akonpanye yo. M ap reyitere apèl de solidarite sa ankò. Moun Gonayiv antann nou. defini kisa nap bay moun wanament moun senmak fè menm jan moun mirbalè moun beladèr fè menm jan moun jakmèl moun jeremi moun miragwàn moun leogàn moun lagonav fè menm jan moun okap fè menm jan si se yon kamyon n ka plen siman la n travèse lòt bò a nap fèl si se yon kamyon fè n ka bay nap fèl. Si son ti grab diamonde m ka bay tou yon ti pise krab men anpil chay pa lou nap avanse pa gen kan. Pou moun pa respekte nou deyò. Men o mwen pou on fwa. Pou on fwa. Nan peryòd sa a. M pap pale de peryòd pase yo. Sou zansèt nou yo. Nou pap pale de peryòd avan 1804. Nap pale de peryòd sa a. Sa nou rele kontaporèn. Pou on fwa an n moutre lemond antye. Ke lè n ini nou. Monchè nou ka. ajite ba yo, nou ka pwovoke ba yo, e nou ka chanje donn yo. Rebonjou tout moun. Rebonjou Johnny, rebonjou tout moun. Donk mwen mpanse fòk ke si leta te gen nen nan figi l, apa nòt sa l sòti a, fòk li ta anonse konstriksyon 2 lòt priz ankò. Ou wè? Anonse gen 2 lòt priz ankò n pral pran oubyen 5 lòt. Ou wè? Se sa e pou w ta wè msye Abinader t ap poze l. anonse ke n gen 2 lòt priz nou pral pran ankò. Ou wè? Ou t ap wè. Ou konprann? Ok, Johnny. Donk, n ata pral fè kontak la avèk ansyen senatè Jacques Sauveur Jean ke nou genyen randevou ak li an atandan nou rive pale avèk li maten an. An atandan nou rive pale avèk Jacques Sauverjean, donk nou anonse nouvèl lan deja, sa ke Repiblik Dominikèn anonse li pral fèmen, oubyen li fèmen deja, piske se te 6 zè, li te anonse ke li ap fèmen fwontyè li genyen ak Ayiti. Donk tout a lè nan pral vini avèk lòt reyaksyon. Nou bay deja reyaksyon gouvènman ayisyen an. Men genyen ann di espesyalis nan zafè dwa entènasyonal sou anviwònman mèt Peterson Monestim ki li menm pa byen wè oubyen wè ak move je desizyon otorite Ayisyèn yo pran lè yo voye yon delegasyon al patisipe nan rankont ak Repiblik Dominikèn sou dosye priz abitan Wanament yo vle pran nan rivyè Masak lan. Mèt Maniekel Régilus sou bò pa l repwoche gouvènman ayisyen an ki pa defann enterè peyi a nan dosye sila. Tou 2 avoka yo ankouraje. Ayisyen kenbe tèt ak Dominiken yo pou kanal irigasyon an rive konstwi pou peyizan yo kapab jwenn dlo pou fè agrikilti. Donk, an atandan nou koute jwenn ekstrè deklarasyon 2 avoka sa yo, bannou al pale avèk. Mèt alèvèk Doktè Garnel Michel Back Lakay ki yo menm fè sòti yon nòt la pou gade kouman eske n pa ta ka pwofite de sa ki rive a la pou nou retounen nan pwodiksyon nasyonal lan, eske desizyon sa pa ta ka ede nou. wè nesesite pou ke nou remanbre pwodiksyon nasyonal lan. E nan ti nòt sa a, Bat Lakay mete deyò, li di pèp ayisyen an deside pran swen tèt li atravè konstriksyon yon kanal nan rivyè Masak lan, kont 11 nan bò dominiken an. Poutèt sa, Prezidan Abinader menase pou atravè. menase nou atravè lame li. Toutfwa, nou kontan anpil fwontyè sa yo fèmen puiske anpil kontrebann ak kòripsyon se youn pami rezon ki te anpeche nou pwodui manje pou popilasyon an. Sepandan, nou vle alète kominote entènasyonal la sou abitid kèk gouvènman dominiken ki konn fè gwo masak deja sou fwontyè li yo, tankou nan lane 1937 yo te touye 27 mil ayisyen. Aplike twazyèm kouplè im nasyonal nou an ki se alò n ap pale de La Dessalinienne men te ban m pale avèk a.
Ki entèdi pou mete pwent pye l an Repiblik Dominikèn. Bonjou Senatè Jacques Sauveur Jean, Jackito. Bonjou Guerrier, bonjou ak tout ekip li, bonjou ak tout fanatik yo. Yon segond Senatè, gon ti sousi teknik. Ok, nou aranje l. Wi senatè. Wi alo.
Wi wi bonjou. Ou koute m la? Trè byen trè byen.
Alo la m bon? Wi trè byen trè byen ou kapab pale.
Ok mwen di bonjou a ou menm a tout ekip lan e a fanatik Jak Sovè Jan yo ki toujou okipe premye plas nan vi mwen. Se yon plezi pou m avèk yo maten an. Sa byen deranje m ke Karayib t ap chèche m epi l pa t ka jwenn mwen men sepandan m tèlman sere fon. Tèlman nou twou fò map travay donk sa fè gen de lè m entwouvab men pou lenstan je suis la. Premyè kesyon Senatè Jacques Sauveur Jean, Dènyè desizyon an dat yo di kote de la Repiblik Dominikèn sèke gen yon lis de 9 pèsonalite yo rann piblik yo di se moun kap pwovoke sa kap pase Nòdès la la e pami yo non w an grand lèt. Premyè reyaksyon w?
Bon. Kan menm liy de defans peyi dayiti a nonm an premye e nonm an rèt paske tout desizyon ke m fè depi anfans mwen depi m piti toujou fèt pou defann peyi dayiti tout desizyon m toujou fèt pou ke ayiti vin yon ayiti pwospè paske se pou yon desizyon m fè pandan abinadè vin sou pouvwa mwen toujou di l depi m tou piti ayiti cheri mwen pa gen dwa twoke w menm si y ap ban m dyaman se bagay ke m aprann depi nan lèt m ap bwè nan. Manmèl manman m. Donk m pa gen anyen ke m ka fè depi se pawòl pou defann Ayiti, depi se pawòl pou la pwosperite dAyiti, mwen enplike. Men m pa te konprann ke tou s on peche ke l ye pou sèten do peyi lè w ap defann peyi w e ke sa mande pou ta kapab vin gen sanksyon.

se yon bagay ki trè enterese m e sesi se pa sèl mwen, tout nasyon an, tè, dlo avèk moun se sa ke w bezwen pou fè, pou kreye pwosperite nan peyi w, pou ke w sispann sòti sou depandans peyi etranje, espesyalman la Repiblik Dominikèn. Donk si sa kontrè a plan Dominikani, e m twouve Prezidan Abinader nòmal, m twouve l kòrèk nan desizyon l lan. Nan nòt Konsèy de Sekirite Nasyonal la te fè soti nan semèn nan, yo te di ke desizyon pou kapte dlo Rivyè Masak la, se pa yon desizyon de leta ayisyen men se plito de antreprenè, de politisyen ki ap itilize e kanal la a dè fen komèsyal oubyen dè fen politisyèn. Donk kòm ou menm ou se yon moun ki antreprenè nan zòn nan, ou se moun ki kiltive latè tou, k ap fè politik tou, donk yon akizasyon konsa, ki sa l di ou?
Wi, mwen twouve ankò ke yo kòrèk nan akizasyon yo an. Paske gen de demach ke w ap antreprann, li gen yon karaktè pèsonèl defwa, paske lè w ap pale de yon ansanb an matematik, se yon gwoup de moun, yon gwoup deleman ki konn diferan ou ki sanble ki fè yon ansanb. Donk, mwen, antake yonn, popilasyon an gen plizyè. diferan moun ladan l tou ki antreprann mouvman pou ke kanal la vin yon reyalite. S on bezwen, s on obligasyon, s on nesesite ke li ye. Donk, efò sa a, lè ou konvèje li, li ka ba w sa yo di la a ankò. Sa vle di ke m pa gen tandans a di yo ke se pa vre sa y ap di yo. Sa y ap di yo, li vre. Li vre, se efò pa mwen, efò pa plizyè lòt moun ke w wè yo sanksyone yo, efò pa popilasyon an, nesesite ki genyen pou ke nou gen dlo paske peyi a gen yon pwoblèm manje. Nou gen tè e nou gen moun ki gen volonte pou fè l men sepandan nou anpeche pa yon seri de pa yon seri de bagay tou natirèlman sa fè ke nou leve nou di men sa n ap fè. Mwen pa sèl moun ki leve ki di men sa m ap fè. Byen antandi, mwen se yonn nan moun ki inisye dosye kanal la. Dosye kanal la moun ki pa konnen gen dwa pa konnen, men si nèg yo endekse m nan premye sèn, m pa ba yo tò paske kanal la se yon bagay ki kòmanse depi an 2012, 2013 lè prezidan. Mateli potko prezidan lèl vin lakay mwen li dim mwen mwen li mandem men kèt ou gen kouraj menn kòman ou fè tounen vin lakay ou mdi misye men ki planm map tounen vin lakay mwen paske mwen bezwen vin travay bò lakay mwen filyè prensipal ke.

Nou chita ansanm nan chanm lakay li. Mwen di l, Kote kado w ta pral fè m nan? Li di m konsa, Ki kado l ye? Sa misye ap di m la? M di misye, Ou pa bliye, lè w te lakay mwen an, m gen yon kote, gen yon priz m te di w ke gen yon kanal ki pou rantre dlo nan plenn nan, bagay sa yo pou pèmèt ke peyizan yo fè diri. Epi misye rele yon dam ki minis, ki te a sèt epòk minis de. de a la peyizanri ki rele Mimoz, yon dam nwa Okay, e yo kòmanse diskite e yo fè apèl a Jovenel pou kòm enstitisyon pou te remèt dosye kontra eksetera. Donk tout a kòmanse avèk mwen. Donk m pa yon nèg ka pral vin di w ke se mwen ki fè l paske leta ayisyen lè l vin pran dispozisyon kontinye fè l sa vle di ke yo ap travay avèk dot konpayi pou fè l. Men popilasyon an vin tèlman gen bezwen pou li, mwen m te wè bezwen popilasyon an atravè mwen menm, men popilasyon an vin ap pèdi diri nan tout zòn nan. M pa konn si w te konn tande nan diskou François Duvalier ki palè toujou de l'irrigation de la vaste plaine de Maribawon. Se pa mwen ki envante Maribawon avèk 12 mil ekta tè, don 2 mil sèlman an eksplwatasyon. Nou vin jwenn li kòm danre prensipal zòn nan. Donk, yon moun ki vle fè yon bagay pou zòn nan, menm si m te di avèk Abinader, si Abinader vin kote m la, m ap di Abinader, men, si w gen yon bagay m ta renmen w fè pou mwen, si w kapab, se kanal sa a. Se sa m t ap toujou mande. Donk, le peche, m pa wè kote l sòti. Tout moun k ap di ke mentnan, an nou di yon bagay, c'est quoi une rivière? An nou kòmanse pase nan bagay ki. konkrè. Lil rivyè se kwa? Kòman l defini selon diksyonè, kòman l defini de bon sans? Yon rivyè se yon trajektwa de yon dlo natirèlman. Yo pa fè rivyè, Guerrier. Yo pa fè rivyè. Ou ka detounen yon rivyè atravè, ou ka itilize l, men ou ka detounen l. Men yon rivyè defini pa trajektwa natirèl Dlo k ap sòti nan mòn pou al tonbe nan lanmè. Mentnan, si rivyè sa desèvi de repiblik, menm si l rantre lakay ou, sa pa vle di ou ka fè sa w vle avè l. Menm si l rantre lakay li, sa pa vle di l ka fè sa l vle avè l. Se sa k fè gen trete ki fèt antre de peyi yo pou ke nou konnen lè n ap manyen rivyè lan, Men ki jan pou n manyen l teknikman, men ki jan pou n manyen l, ki kantite debi k pou sòti ladan l anrapò avèk bezwen trajektwa dlo a paske l ap soti anlè natirèlman l ap desann anba. Se pa paske lè l rantre lakay mwen ann Ayiti m ka pran drag mwen antre ladan l m pran tout mal avè l epi m di bon sèt rivyè dezòmè apati a mwa. Se pa paske lè l an Repiblik Dominikèn. Dans le cas d'Haïti et la République Dominicaine, c'est exactement ça menm.